Men rara, men rara ooh Nou nan peryòd rara, se pa vre? Pa vin fè rara la a non! Ebyen se ki kote ansanb dekspresyon sa yo soti? Se kisa rara a ye? Ki ansanb deleman ki karakterize zafè rara a? Kilè rara pran nesans? Depi kilè Ayiti konnen sa ki rele rara a? Se kilè rara kòmanse? Se kilè rara fini? Ki lyezon, ki rapò ki genyen antre rara e vodou? Eske se sèlman vodouyizan ki danse rara? Eske se sèlman Ayisyen ki danse rara? Eske pa gen lòt kote yo danse rara? Ki ansanbl pratik ki genyen anndan zafè rara a? Ebyen se tout sa yo nou pral reponn ou anndan videyo sa a. Non mwen se Patrick Benjamin. Si w poko abòne avèk chanèl la, mwen envite w abòne avèk chanèl la. e envite yon lòt moun fè parèy. Pataje kontni nou yo, ede kominote a grandi. Ebyen pou nou pale w de rara, rara li pran nesans pandan peryòd kolonyal. Men gen lòt sous ki fè konnen ke zafè rara li te gentan egziste byen avan avèk prezans Tayino yo sou tèritwa w lan, an konpani de Rèn Anakawona, Ebyen, lè peryòd plèn lin, yo te konn reyini, y ap soufle banbou, y ap bat tanbou, y ap jwe kès, y ap chante, y ap danse. E yo te konn pwofite fè demand yo, fè priyè yo avèk espri ke yo te kwè ladan l alepòk. Fòk nou di w ke rara an swa, jodi an la, si w al chèche nan diksyonè pou w al dèyè definisyon li, ebyen w ap jwenn rara pa definisyon, ebyen se yon stil mizikal, se yon ritm mizikal, Ayisyen e li karakterize pa la predominans dè pèkisyon di vodou. Donk, enpòtans rara a, li baze, li chita sou sètèn valè di vodou. Rara a, li genyen lyezon avèk vodou an. Nou pral wè sa pi devan. Se ki lè rara a kòmanse? Ebyen, festivite rara yo li kòmanse Mèkredi Lèsandre epi li pran fen Dimanch Pak. Pratik kiltirèl sa li kontinye jiska jodi an e li mete lajwa nan kè dè santèn e dè milye Ayisyen ki renmen rara e ki jwi de rara pandan peryòd karèm nan atravè kapital la tankou nan vil pwovens yo. Parlant de vil pwovens, ebyen rara li egziste nan plizyè vil pwovens an Ayiti men gen de bas yon gen de kote rara li etabli davantaj. Se dabò Leogàn, answit Latibonit. Ebyen Leogàn, se paske se la rèn Anakawona t ap viv. De lòt kote, se Latibonit, paske se la mari rèn Anakawona t ap viv, ki se te Kawonabo. Ebyen, rèn nan ki te konn ap viv la, se la yo te konn pratike Rara a. Ebyen, lè l monte Latibonit, l al wè mari li ki se te Kawonabo. Ebyen, yo monte avèk menm tandans lan, avèk menm koutim nan. Ebyen, Rara te konn al jwe Latibonit nòmalman. E jounen jodi an la, zafè rara, li pa sèlman rete an Ayiti, ebyen byen evidaman gen rara Sendomeng. Jodi an la, trè sètènman gen anpil dominiken ki pa konnen zafè rara. Gen anpil dominiken, lè w poze yo kesyon kisa yo konnen de rara, y ap di w ke yo pa konnen l. Men sepandan, Sendomeng toujou genyen pratik rara, gen kèk dominiken ki pratike li, e menm gen dominiken ki se pwopriyetè rara. Yo menm konn vin desann Pòtoprens pou yo vini regle zafè yo pou rara yo kapab mache. Ebyen rara li te konn pratike dan lè plantasyon, dan lè chan. Ebyen pratik sa li toujou rete la malgre ke yo te vle eradike li, yo te vle bani zafè rara men pratik la li toujou rete la dan kèlke kote nan Repiblik Dominikèn. Egzanp, imaj sa nap gade la, sa son rara Sendomeng. Men, sepandan, Sendomeng li menm, li pa genyen non rara, men l genyen pito gaga, G-a-g-a. Donk, Sendomeng genyen rara pa li, ki se sanse yon rara enpòte, ki vyen Dayiti. Se paske yo te konn pratike l nan chan yo, yo te konn pratike l nan plantasyon yo, ebyen, koutim nan li sanse rete la. E Dominiken danse rara, Ayisyen danse rara. E pratik sa a, li egziste ankò jiskaprezan an Repiblik Dominikèn. Se vre li pa osi fò menm jan avèk Ayiti, ebyen genyen l de tout manyè an Repiblik Dominikèn. Donk, se pa sèlman Ayisyen ki danse rara, men Dominiken tou yo danse rara. Yo konn gen lwa tou wi. Sa s on lòt sijè, n a gentan wè sa. Fòk mwen di w ke rara a, Stil mizikal la, rit mizikal la, li tipikman ayisyen e li lye, li asosye a yon rityèl vodou. Ebyen, gwoup rara yo, jeneralman, yo toujou mennen pa yon menè. Gen kote yo rele l kolonèl, gen kote yo rele l majò. Ou menm nan kòmantè lan, w a mete tou pou di m kòman yo konn rele menè rara nan zòn pa w. Ebyen, kòman w kapab idantifye yon gwoup rara parapò avèk yon lòt gwoup rara? Ebyen, dabò. Se chwa enstriman yo. Se atravè enstriman ke yo chwazi yo, koulè yo chwazi ba yo an. Answit, stil mizikal lan. Se ritm mizikal ke yo jwe an. Kote ke rara gen dwa a on distans lap jwe, epi ou menm kote ou ye ou kapab idantifye pou di sa se tèl gwoup rara kap jwe. E an dènye lye, yo kapab idantifye li atravè menè li, atravè kolonèl li, atravè majò li. Se kòman yo chwazi non gwoup rara. Ebyen chwazi non gwoup rara a li pa fèt konsa konsa, li gen yon pòte mistik ladan li. Ebyen se yon espri ki jeneralman deside ki bagay non, ki bagay koulè gwoup rara sa a ap pote. Mentnan se ki ansanbl enstriman ki genyen anndan rara yo. Tradisyonèlman gwoup rara yo konn itilize vaksen, yo konn itilize tanbou, yo konn itilize kès, yo konn itilize graj e yo konn itilize lanbi. Men, jodi an la, etandone ke bal yo evolye, yo ajoute twonpèt, yo ajoute twonbòn, yo ajoute lòt enstriman anndan rara a. Ebyen nan kanaval ou konn wè ke djaz yo konn kanpe pou yo bay moun ochan ebyen se menm jan nan rara gen ochan tou mentnan se kiyès moun ki konn resevwa ochan nan rara ebyen jeneralman moun ki resevwa ochan nan rara yo se tou dabò moun ki renmen rara se yon notab ki nan zòn nan se yon notab ki renmen rara e ki konn envesti nan rara lè rara pase rara gen dwa kanpe li bwè dlo oubyen yo manje lakay notab sa. E genyen tou se moun se yon otorite ki nan zòn nan yo kanpe yo bay otorite an ochan ebyen ochan an se pou di mèsi li senbolize respè ebyen gen seremoni avan ke rara yo sòti ebyen poukisa seremoni yo jeneralman seremoni an yo fè li se pou mande pasaj se pou mande pasaj tout pandan pakou rara a pral fè. Se ki kote rara yo jwenn kòb pou yo kapab fonksyone. pou yo kapab depanse, pou yo kapab kenbe bèl yo, ebyen rara yo, yo finanse an fòt pati pa Dyaspora Leyogàn yo, yo resevwa don de Dyaspora Leyogàn yo, answit yo resevwa don de popilasyon an, yo resevwa don de moun ki renmen rara, de fanatik rara, e osi yo resevwa don tou du ministère de la culture. Donk, an kèlke sòt, men 3 sous fondamantal ke rara yo jwenn kòb. Otrefwa, rara te konn sòti lannwit, sitou nan zòn pa mwen, yo te konn rele li rara mawon. Nan kòmantè yo, fè nou konnen ki jan yo te konn rele rara sa yo nan zòn ou. E, lè yo sòti, jeneralman, rara sa yo, yo te konn itilize de seri ti detay, de seri erè ke moun ki te nan kominote an yo te konn fè, ebyen yo pran yo, yo konpoze mizik avèk yo, yo chante anndan Ra yo. Mesye yo, medam yo, ebyen lè yo fè de seri erè nan zòn nan, nan kominote an, ebyen ou mèt ranje kò w, lè gen rara, yo pral lage nan kò w, yo pral chante sou ou nòmalman. Jounen jodi an la, rara, pou dè rezon sekiritè, e avèk bokou plis dakseptasyon o sen de sosyete an, ebyen yo sòti, yo bay dè prestasyon pandan lajounen a moun ki fanatik rara. Ou pasyone de rara. E vin fè ke yo menm kreye de festival pou yo menm. Premye festival rara enben li te òganize nan lane 1992. Te òganize Lewogàn e depi lò chak ane Lewogàn toujou genyen festival rara. Genyen yon òganizasyon ki la ki responsab òganizasyon festival rara a de konsè avèk meri Lewogàn enben yo òganize festival rara a. Ebyen, Rara nan Leyogàn, li pa sèlman yon manifestasyon popilè, li pa sèlman yon fèt tradisyonèl, men se yon endistri. Se yon endistri k ap pwodui, se yon endistri ki te pèmèt, aprè depa Divalye, ki te pèmèt ke anpil touris te konn vini pou yo te vin danse Rara. Byen evidaman, dyaspora ayisyen epi lòt etranje yo te konn desann, yo te konn vin fè dè rechèch otou de festivite sa a ki se rara. E jounen jodi an la a, Leyogàn konnen anviwon yon senkantèn bann rara ki egziste ladan l. E nou kapab di w ke jodi a se fyète moun Leyogàn. Reyalizasyon an se idantite moun Leyogàn. Kèlkeswa moun ki fèt Leyogàn nan, enben majorite nan yo menm depi rara a ap jwe, kèlkeswa kote yo ye a depi yo tande rara, enben yo santi yo gen yon vibrasyon nan yo menm. Paske rara se sanse idantite yo. Rara se idantite moun Leyogàn. Sou kèlkeswa tèritwa w la. E menm lè moun nan te konn danse rara l vin pa danse rara ankò, depi rara ap jwe li santi li vibre. E si tout fwa rara ap jwe li pa ka al antre nan bann nan ebyen l al chèche mete kò l yon kote dèyè rido, dèyè yon mur ebyen l ap jwi de rara. Pou sèten lè w ap tande kòmantè yo ebyen. Kòmantè yo fè w konprann ke Rara li se yon bal anbilan, se yon djaz anbilan. E pi gran plezi anpil moun jodi an, se te Rara otrefwa, ebyen pandan y ap dòmi yo tande Rara k ap pase. Donk lè Rara ap reveye yo nan dòmi, pou yo menm yo di ke Rara li se yon bal anbilan, se yon djaz anbilan. Pa vin fè rara la a non. Donk, pa vin fè rara a siyifi ke pa vin fè bri la a. Donk, li sòti di mo franse vacarme ki vle di gran bri, anpil bri. Donk, pa vin fè rara la a. Pwobableman, ou konn tande tip dekspresyon sa a nan bouch mesyedam lakay nou yo ann Ayiti, Misye gen yon bann rara. Ebyen, bann rara, men ki kote l sòti. Otrefwa rara yo lè yo te konn sòti lannwit, ebyen yo te konn pase tout nwit lan yap bay popilasyon an plezi, yap bay anbyans, ebyen yo rantre lakay yo jiska demen maten. Ebyen ekspresyon misye gen yon bann rara a, ebyen se lè ke misye kòrèk, se lè ke l djanm, ebyen l ka pase tout nwit lan ap bay popilasyon an plezi. L ap bay satisfaksyon, an kèlke sòt, men ki senkronizasyon ki genyen avèk ekspresyon rara a? Se te yon plezè pou mwen pou m te pote nimewo sa a pou ou. Pa bliye, pwofite abone avèk chanèl la e envite lòt moun fè menm jan ansanm avèk ou. Remèsiman a Madam Chedeline Fortere ki te lèse pòt li grandouvèrt lè ke nou te solisite konesans li pou n te prepare nimewo sa a. O mikwo, Patrick Benjamin, a la kamera, Renaud Joachim. Mwen ba w randevou sou chanèl la.